Bonjou bonswa tout moun kòman nou ye anpil moun ekrim nan semèn nan pou dim Jonas kòman pwogram Lula ap mache mwen manke tandew dimanch lan nou pat rive fè live lan malerezman kòman sa ye sim pat konnen ke ayisyen fò nan bay pwogram yo non mte ka pwan ti tan poum gentan konprann de kisa yap pale men yon moun ki pa konn de kisa yap pale lè yon moun di w pwogram Lula yap pale de nouvo pwogram ke gouvènman Brezil lan mete sou pye kote yon moun ki ap viv Brezil ki gen rezidans e ki genyen fanmi w an Ayiti, ou kapab rantre fanmi sa pa yon pwosesis ki pi fasil pa rapò a jan sa te konn fèt avan nan oim. Plizyè moun tou gen dout sou pwogram lan, m wè gen de moun ki kòmante sou videyo m ki di ke pwogram lan se pa vre eksetera. M ap byen sonje epòk pwogram Biden nan t ap kòmanse nan mwa janvye an, pwogram Humanitarian Power Etazini an, lè ke nou te pibliye yon imaj de yon moun ki te vwayaje Epa de moun ki te kòmanse ap di epa vre bon m panse jodi an tout moun nan pye verite an yo deja wè ke pwogram nan li reyèl menm jan tou pwogram Brezil lan li son pwogram ki reyèl tou nan semèn nan la gouvènman an kòmanse fè kè 4 fanmi deja kontan paske genyen 4 dosye ki deja fin trete apwouve e pibliye isit Brezil. Sa ka rive ke genyen dosye ki deja apwouve ki poko pibliye men n ap pale de dosye ki deja pibliye nan Diario Oficial da União isi an Brezil, genyen 4 moun kè yo deja kòmanse kontan la, y ap sèlman tann ke an Ayiti anbasad la kontakte moun yo pou al depoze pou kapab jwenn viza. Plizyè moun ap mande m pandan tout semèn nan, Jonas, Konbyen tan pwosesis sa ap pran? Konbyen tan gouvènman ap pran pou analize dosye yo pou moun nan kapab jwenn viza e vwayaj? Gen de moun ki kè yo kon ki bezwen tan pou de rezon. Gen moun ki bezwen l premyèman se paske yo gen lontan yo pa wè moun nan yo anvi wè l. Konsa tou gen de moun k ap tann moun nan pou yo kapab pran lòt wout avè l byen rapid paske nou konnen gen anpil moun ki pa chwazi rete Brezil nan moman la. E. Pou kesyon tan an m ka di w yon grenn bagay. Lè w ap fè yon pwosesis ofisyèl, nonb de tan l ap pran li pa depann de nou menm ki fè dosye an pou ou oubyen de ou menm, men pito l depann de otorite yo pa rapò avèk staf yo disponiblize pou sa, pa rapò avèk kantite dosye ke yo genyen nan men yo. Gouvènman te anonse atravè Ministè Jistis ke yo bezwen anviwon 30 jou pou analiz yo, Apre sa, pou l pibliye, e anbasad lan pral pran yon nonb de tan ankò pou l kontakte moun nan ann Ayiti. E yo te byen presize, si nan kòmansman an genyen anpil dosye, sa ke n sur ke nan moman an, genyen anpil anpil dosye ki ap transmèt, sa ka rive ke yo pran plis tan pou yo analize yo. Men jan n di an, depi w nan yon wout legal, si w dwe tann yon mwa, tann de mwa, w kapab tann li san pwoblèm, paske w konnen w pa ann afè avèk yon raketè, men w ann afè pito ansanm avèk gouvènman peyi Brezil lan, ki dwe analize, Mande dokiman si sa nesesè adisyonèl, apwouve oubyen pa apwouve moun nan. Nan live ke n ap fè pita a, n ap bay plis detay, n ap reponn plis kesyon ki ap genyen sou disponib jodi an 4 jen an nan aprè midi 6 zè nan lè Brezil, 5 zè nan lè Ayiti. N ap tann nou nan la nou an kapab reponn plis kesyon sou pwogram sa. Mèsi anpil nou ap ap swiv nan Samazan. Mwen renmen nou anpil n ap wè nan yon lòt videyo.